Bonjou, bonswa tout moun. Nan videyo jodi an nou pral pale w de 10 foutbolè ki fèt nan mizè men ki vin milyonè gras ak foutbòl. Nap mande w yon sèvis ki se abòne avè n sou youtube e like paj lan sou facebook yon fason pou kapab rete konekte avè n. Ann pati. Nimewo 10, Angel Di Maria Papa Di Maria te konn ap travay nan min chabon, yon fason pou te kapab reponn avèk bezwen fanmi. Pafwa ti Maria konn sove kite lekòl yon fason pou ka al jwe foutbòl. Jwe foutbòl se te youn nan aktivite ke jèn ajanten te renmen e li te vin yon kilti. Di Maria soufri anpil pandan anfans li. Li te konn sere ti lajan li yon fason pou l te ka achte ekipman spò, E toudenkou, paran l ki wè lanmou l pou jwèt lan, ki deside achte ekipman nesesè pou Di Maria, yon fason pou l te ankouraje l. Papa Di Maria ki te vle devni foutbolè pwofesyonèl, men rèv sa ki pa t reyalize akoz li te blese grav nan je l, e paran Di Maria ki te wè li te nesesè pou yo te ede l, te mete bisiklèt a la dispozisyon l pou l t al antrene. Efò sa yo ki peyan paske Di Maria ki vin yon ikon nan foutbòl mondyal. An nevyèm pozisyon nou jwenn Samuel Eto'o Fils, sta kamewounèz. Eto'o konsidere kòm etan youn nan meyè jwè afriken de tou lè tan. Antre 2004 e 2009, li make plis ke. 150 gòl avèk FC Barcelone e an 2010 a Inter. E vin sèl jwè nan istwa jwèt lan ki ranpòte 2 triple youn kole ak lòt. Eto'o grandi o Kameroun, a Douala, li te konn ap jwe foutbòl nan lari, E a 16 an, li te gentan fè gòl pou Le Real de Madrid. E rès lan se istwa. An uityèm pozisyon nou jwenn Wayne Rooney, entènasyonal anglè. Papa Wayne Rooney pase plizyè tan nan chomaj e rèv Rooney se te jwe pou Everton. Anfans jwè a diferan pa rapò ak sa ke l genyen la kòm etan jwè pwofesyonèl. L leve tou prè Livèpoul, malgre se te yon zòn ki te repite pou dwòg e zam ilegal. Malgre tout sa yo, Rooney te rete konsantre sou rèv li e bati yon karyè egzanplè. An setyèm pozisyon, nou jwenn Ronaldo, Ronaldo le Brezilyen, men pa Cristiano Ronaldo.

Li te vin arive ranpòte Balon dò an 1997 e an 2002, e chanpyon du mond an 2002 avèk Le Brezil, Ronaldo El Fenomeno. An sizyèm pozisyon nou jwenn Carlos Tevez, entènasyonal ajanten. Tevez fèt nan youn nan katye ki te pi difisil an Ajantin, kote se bandi ak zam ki te okipe espas sa. Men sa pa t anpeche l devni yon ikon nan foutbòl ajanten an e menm o nivo mondyal. Tevez ki gen yon pase difisil kote a laj de 5 an li te pèdi papa l asasine pa yon gang e manman l te pèdi lavi l nan dwòg e se te vwazinaj ki te pran l an chaj, E sa yo ki kite dè sikatris sou kò jwè an. E li menm deklare ke foutbòl se sèl mwayen li te ka sòti. San sa, li t ap devye menm jan ak jèn nan katye li yo. An senkyèm pozisyon nou jwenn Alexis Sanchez. Chilyen an ki te vle a tou pri vin foutbolè pwofesyonèl e pou l te ka ede manman l finansyèman e amelyore kondisyon de vi manman l. Manman l ki t ap travay kay moun pou te ka pran swen l, yon bagay ki pa t fè l byen ditou, ki te pouse Sánchez al lave machin pou l te ka fè ti lajan pou l te vin foutbolè. E jwè a menm deklare san foutbòl li t ap oblije ap travay di nan min peyi l, erezman a laj de 16 an, Li te kòmanse karyè pwofesyonèl li e li pa t pran anpil tan pou l te debake ann Ewòp. E jan nou konnen, tout rès la se istwa. An katriyèm pozisyon, nou jwenn Luka Modric. Lè w ap gade Luka Modric, li difisil pou w dekouvri mizè ke l te pase avan menm ke l arive jwe pou Real Madrid. Li te gen 5 an sèlman, pandan te gen yon gè o Kurasi, Li te pèdi gran papa l, kote li te oblije al rete nan yon lòt andwa paske Korasi te an gè. Li te pase tout tan l ap jwe foutbòl e li te vin retounen nan peyi a lè tout bagay te kanpe. E nou konnen tout rès lan se istwa. E an twazyèm pozisyon nou jwenn Neyima Jinyò. A sèlman 14 mwa, Neyima te manke pèdi lavi l nan yon aksidan vwati. Pou l te ka pi pre klèb kè l ke l kòmanse karyè l ladan ki se Santos FC, li te oblije al viv ak granpè li kote li te pataje yon chanm ak sè l, manman l epi papa l. E a 13 an, Real te gentan vle atire Neymar men papa l te refize e jwè a ki te rete. O Brezil e kèk ane plita ki ta pral debake nan FC Barcelone. Kòm nou konnen, tout rès lan se istwa. An dezyèm pozisyon nou jwenn Zlatan. Entènasyonal Syedwa te gen yon anfans difisil avèk yon manman divòse e yon papa alkolik. Zlatan grandi a Malmo, yon katye kote bandi te okipe,

dans l'île de Madère, au Portugal, de yon papa alkolik e manman l ki te tante jete l pandan de fwa pandan l te ansent li. Men, anyen pa t mache. Erezman, tout tantativ sa yo te echwe. CR7 nou konnen ki vin youn nan pi gran jwè ki pase nan istwa jwèt la. Di nou nan kòmantè kiyès nan istwa sa yo ki rive sou ou. E pa bliye abòne pou plis videyo. Kanta mwen menm, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo.